Bonjou Johnson, bonjou tout zanmi entènot yo, bonjou Parantèz Medya. M panse se plis kon kontantman chak fwa ke m Pòdepè lakay mwen pou ke m pase pou m wè moun yo kòman sa ye, pou m konstate kondisyon lavi moun yo. Sa pèmèt aske sa ranfòse vizyon m, pozisyon m, sa ranfòse volonte politik pou ke m goumen veritableman Pou yon lòt Pòdepè, pou yon lòt Nòdwès, pou m pa di pou yon lòt Ayiti. Ou pale de vizyon, ou pale de politik ou, èske sa sa vle di pa rapò a sa ou di a gen yon bagay ki dèyè li? Bon, m panse li klè pou tout moun k ap viv nan depatman an, sitou nan vil Pòdepè konnen ke m se potansyèl kandida pou depite. Men jodi a, pale politik la pa ta sipoze rete fèt sèlman nan radyo, li mande mete pye atè. M panse veritableman nou prezan pou n konstate lè deriv e lè dega e koze, e nou konstate, nou vin la tou pou nou konstate ke iresponsabilite administrasyon santral la pa rapò a vil Pòdepè pou m pa di depatman Nòdwès, men jodi a nou vin la tou pou ke nou ranfòse sa ke nou gen kòm ideyoloji, kòm vizyon politik pou e ke nou kontinye pote ale revandikasyon moun vil Pòdepè yo. Eske apati de konsta sa yo ou di ke, ou di mwen sa sanm de deriv sa yo, eske sela souzantan ke ou gen yon repons apwopriye wap pote pa rapò ansanm de deriv sa yo? Bon, m panse se sa ke nou toujou fè l tout tan. Nou toujou pale de port de paix, de nord-ouest, de Haiti. Nou toujou pale de situation moun yo kap viv nan grav, grav, grav, grav problem. Chak fwa 5 minit la pli, port de paix inonde. Sa vle di sa eksplike ki sa pou mwen? Sa eksplike pou mwen ke jodi a m pa ka selman ap gade yo nan television, men m oblije vizite moun yo pou ke m fè moun yo konprann e... Ke rete Pòtoprens lan sa pa soti nan volonte m, ke yo konnen sitiyasyon wout la yon ti jan difisil pou ke m vini la, se pa Okap m oblije pase pou m antre la, yo konnen sitiyasyon wout Okap la tou. Sa vin rann e ke bagay yo difisil men sa pa vle di ke lè ke m pa prezan, m pa panse avèk yo men m toujou pale de sitiyasyon, m toujou pale de Pòdepè tou, m toujou pale de Ayiti, m toujou pale de Nòdwès. Ou konnen moun Pòdepè, komin Pòdepè banm di sikonskripsyon an, donk yo toujou ap plenyen kant. yon moun pote tèt li kòm kandida pou sikonskripsyon sa men ki pa viv reyalite a dayè ou sonje sa n sot pran nan senkantyèm lejislati la donk anpil moun ap plenyen e ke ou pa viv nan depatman ou pa viv pòdepè donk kòman ou pral veritableman wè ansanm de pwoblèm ke n gen pou pote yon solisyon ki apwopriye. Bon m panse m ap viv pòdepè poukisa m ap viv pòdepè e lespri m Nanm mwen rete atache a Pòdepè. Petèt fizik la yon lòt kote men nanm nan. Paske sa ki fè moun nan se pa eta fizik la, men se eta dam nan. Se sa w kiltive kòm valè, se sa w gen kòm revandikasyon. M pa gen kou lòt kote ke m ap viv ke Pòdepè. Paske tout sa k nan tèt mwen, tout sa ke m vle reyalize kòm gwo pwojè yo, se pou Pòdepè e se Pòdepè pou m fè yo. Sa vle di petèt okipasyon politik, okipasyon ekonomik ka pèmèt aske m gen yon ti tan deyò, m ap viv deyò. Men m panse ke non peu de tan map tounen lakay pou kem viv lakay pou m grandi lakay. Vwala, eske an fèt Guito Sorel se kandida? Pou depite ansanm nou pwale. Ok vwala, eske sa pa vle di tou se yon sètèn rankè ki pouse ou kòm kandida pou sikonskripsyon e banm di port de paix a dayè nou konnen anpil devansye nou yo pase, anpil deriv fèt etc. Donk eske sa pa vle di son rankè ki pouse Sorel Guito kòm kandida? M panse nou konstate klè Echèk sistematik yon klas politik tradisyonèl k ap dirije yon peyi depi plis ke 40 lane. Jodi a gen pakèt moun ki di tèt yo se gwo senatè, yo se gwo depite, Ayiti ap pale de yo, men jodi an tèm de rezilta lè nou vin sou le teren, nou wè zewo. Jodi a gwo senatè, gwo depite, gwo minis ki pase ki se moun Nòdwès yo, M bay tout zewo, paske li klè ke sitiyasyon Pòdepè a difisil, sitiyasyon Nòdwès la difisil, e sitiyasyon peyi Dayiti difisil. Apre m konstate tout deriv ak dega sa yo, m di klè ke fòk gon lòt klas politik. Men se pa yon klas politik ki pral chita sou patizanri, men se yon klas politik ki pral chita sou la meritokrasi. Jodi a, sosyete n ap pale pou n rekonstwi a, Son sosyete ki chita sou merit e ke se lòm kil fo pou nou sipoze mete a la plas kil fo e m panse se veritab mwayen pou n gon lòt vil Pòdepè, pou n gon lòt Ayiti, pou n gon lòt Nòdwès. Ou bay tout ansyen palmantè nou yo zewo, èske ou pa pou bokou ladan? Dayè se chwa nou yo k jistifye sa jounen jodi a. Èske ou pa pè tou pou yo ba w zewo? Ou di mwens èske ou pa konplis nan zewo a? Dayè nan senkantyèm lejislatyon ou te vote pou senatè, pou depite. Èske sa pa vle di w tou ou atribye a zewo a? M viktim, men m pa konplis. Pou ki sa m viktim? M viktim de gwoup moun ke m te fè konfyans, ke m te ba yo vòt mwen pou al reprezante mwen menm pèsonèlman, paske m se pitit Nòdwès. M viktim paske tout sa moun sa yo te gen kòm diskou, yo te nan enkoyerans. Avèk sa yo gen, yo fè kòm aksyon. Men jodi a, se paske menm m vle sispann viktim, m pa vle konplis pou ke jenerasyon k ap vini yo pa vin mete m pami lè nil. E se sa k fè m bay tèt mwen nan batay pou ke m konstwi lòt sosyete, lòt Pòdepè, lòt Nòdwès ke nou swete a. 1, 2, 3, 4, Souwèl Gito kandida pou depite sikonskripsyon Pòdepè, ansanm de pwojè w se ki sa yo ye? Bon, m panse pwojè yo anpil. Etank depite. Briyèvman.
Etank depite.
Nou konnen atribisyon depite a, se siveye e lejifere. Jodi a m panse ke, apa de siveye ak lejifere, yon depite tou, ou pa ka rive nan yon palman kote w ap vote, w ap vote enonse politik jeneral yon minis, pou ke nan pwojè a, nan bidjè a, pou pòdepè gen yon ansanm de konstan w fè, pou ke yo pa nan bidjè a, fò w gad premye minis lan nan je. Misye premye minis, m pap vote paske drenaj mòn Demelis pa nan bidjè a, irigasyon baraj 3 rivyè pa nan bidjè a. Malgre sa yo, anpil fwa, nou men, sa k mennen nou la a, se paske depite ap goumen ak majistra pou chache viziblite politik. Men jodi a m pa yon moun k ap chache viziblite politik, men m ap chache reyalize. De pwojè politik, de pwojè k ap mennen pò depo lòt kote, de pwojè k ap mennen Ayiti lòt kote, de pwojè k ap mennen Nòdwès yon lòt kote. Lajenès opouvwa sitou ann di dènyèman la avèk yon nouvo katèl ki nonmen nan tèt administrasyon kominal Pòt Pè a, kisa sa di pou ou? Sa di anpil e m pwofite menm okazyon sa pou m felisite ekip sa a. ki monte a e m swete yo bon konba poukisa m swete yo bon konba paske sitiyasyon vil la grav anpil e ke jodi a la nou pa nan moman pou ke nou ret ap gade ankò mentnan moman se tan aksyon lè m pale de tan aksyon se pa moman pou n ap di nou konstate nou konstate men nou di se moman pou ke nou aji pou nou pèmèt aske sitiyasyon ke n ap viv la kòm Sa n ap viv kòm sitiyasyon an pou ke nou chanje pou nou viv yon lòt sitiyasyon. Eske nouvo katèl sa ankò ki nonmen an, donk se pa yon sinyal klè li voye bay lajenès, eske sa pa ranfòse kapasite pou di a bon nan pwochèn eleksyon yo e ke gen posibilite pou mou dayè se lajenès, se plas a lajenès menm jan anpil moun ap pwone li? Bon, m panse ke.
M ap pale de sa plis, se an tèm de sa yo rive kòmanse pa reyalize. Paske jodi a nou pa pwonon lajenès pou tranch daj, men jodi a n ap pwonon lajenès pou avni. Paske jodi a pale de lajenès se pa pale de moun ki gen 15, 20 tan, men pale de lajenès se pale de yon gwoup moun ki wè devlopman, ki wè pwogrè e ki mete nan tèt yo ke yo dwe patisipe oubyen y ap patisipe nan fè de peyi sa a jodi a k ap viv sitiyasyon sa yo viv yon lòt sitiyasyon. M pwofite okazyon sa a mikwo Parantèz Medya pou m envite tout moun samdi lakay frè a nan yon gwo rasanbleman ke m genyen pou m fè e ke pou m pale ak popilasyon pou m pale avèk pèp la pou m di yo 1 2 3 men tout sa ki mennen nou nan eleksyon men ansanm de revandikasyon ke nou genyen men sa diskou a ye men sa pwojè yo ye men sa tout sa. ke nou genyen kòm ankraj ideyoloji politik. Mèsi Soël Guido. Mèsi anpil Johnson Fenelus.
Mèsi.